An fòm monchè wi patwon lan patwon lan Ou chonje kote m te rankontre avè w la frè m Uhmm Poul up sou mwen kounye a Non m p ap bo 30 minit ou p ap gentan benyen Rapid vit rapid vit Ok zanmi m M ap tann ou Yeah man Bon m rele lòt patnè a man Yo zanmi Sa k ap fèt Wi wi zanmi m te bo kòb kay la

Nan sa m pral di a misye a e de chwa bagay la pral ye swa m mouri kòm epa m ret vin fè zo pye bondye m mèt mouri m pou lari a m a nan kaka bon fè mwen avize non o jezi oo blòd mwen. Sak gen men? On fra li ye. Hein? Wa vin a zanmi la?
Non monchè ey, ou wè si mouri e mwen sèl kap mouri wi menn. M pa yon machan nèg non e mafya m ye wi Tòg. Depale ou di travay la pa vre? Egzakteman e pou sa m vin la wi Tòg. Ou pa gen pwoblèm.

Pa okipe zanmi kap pale.
Byen souvan.
Si yon semèn pase nou pa pote lòt ban banm mesye map pran sak nan men nou. Oh gade boss la e travay ou bay wi. Aah mesye kite m pale. Wè depi map pale pa dekoupe m. Nap reponn leve dwèt nou anlè. Wè sa m di la? Ou menm kòman map rele w? Banm non w. Ou mèt rele m Black-G. Black-G?
Yeah. E ou menm freo? Aah.

Mesye m yon sèl prensip mesye wè la se la m dòmi randevou a se la lap pran lapolis pran nou frè m nou pa konnen sa pa vle di m pa pral lage nou non m pa pale de mwen wè sa m di w la wè sa m di w la depi m pa rele yon nèg nèg pa ka kòl mwen wè sa m di w la Bon mesye! M fek sot pran yon ti dlo la. Black G! Wi pa.
Eske w renmen sa? Sa a sa, m pa twò renmen l non chèf la.
Wè sa soti Kolonbi. S 140. E sa fè m wè mak la sou li a. Vwala zanmi.
Wè mesye, wè, sa pran 3 plon. Yo bay sa ye. Lè w kanpe yon moun ou pa nan pede pa li. Sa w ap dechaje a ou dechaje li. E sa, e sa. Ok zanmi.
Alèz.
Kenbe mwen.
Ou gen bagay nan men w wi. Bay selman.
Gen batya. Shit men. Bagay sa m ta bon non men. Yo men.
Gen batya. Yo. Ou konnen ou men m baka komanse to ou avon men. Ou nan game nan deja. Ou wè sa? Sa soti la risi. Gade l byen wi.
Bon sa sa m poko wè yo menm non. Sa e bon bèk la wi. Sa e dènye modèl la wi. Mesye wè sa se madanm mwen. Wè sa e ti kreyòl la. Sa gon kòman bagay sa rele ankò chèf la? Silansye.
Yes. Zanmi m wè sa? Ou ka leve ou pa gen tan fè twalèt ou netwaye l pou mwen. Lè m vini fò m ka wè dan m ladan l. Wè jan m ba nou l pwòp.

Jodi a mal la vin manj te rad pou ou pa kontan? Hein? Di m non. Ou kontan? E ou Bensley? Mwen kontan. Ou kontan? Wè jodi a mwen fè manje ba nou.
Maman, e pa kou dat mwen a pa bon pa janm vin wè nou.

Ou te ka pale avèl epi te ka eseye konprann ou men mete deyò a pa bon. Filomiz, mesye a pale avèl li pa konprann. Ou mèt dil tout sa pou dil ou pale avèl nan sans poul konprann ou. Li pa ka konprann ou. E ou menm kòman te pa sa Maroula a vle di? Dim non mennaj la. Mennaj avè Maroula e. Mennaj. Zen an twòp pou ou.
Pitit banm bo. Lèm rive mesye a mennem soti, lèm gade m wè l achte patati patata epi lè lè pandan m setan map map map pran kèk ti bout bannann met nan fèy bouch mwen. M tande w oo cheri M di sa w gen la cheri O l pa gen kòb pou l peye Ou tande sa m di w la l pa gen kòb pou l peye M di kòman sa w pa gen kòb pou w peye O l bliye bous li Monchè lè m di w sa gade m di w konn sa k pase lè nou pa gen lajan pou nou mennen fanm sòti.

Mwa kay bout nan sen mwa kay. Kisa?
Nan sen mwa kay. M pa ka peye. M pa ka peye kay la. Mouche m pa janm konn sa l viv, sa l pa fè. Tout, chak jou se abiye, sòti, abiye, sòti. Men si chak jou w ap abiye, w ap sòti, gon bagay w ap regle. W ap regle wi, se sa. Ou pa konprann.
Kounye a lè m rele misye, mèt kay vin dèyè kòb nan men m. Madanm pitit Filomiz, m pa konn ki sa pou m fè. Kounye a lè m rele l pa lave, m di li met kay la vin kote mwen, li di m konsa, èske m konnen l ap travay? E sa k pwoblèm nan?
Kounye a pandan w poze m kesyon èske m konnen w ap travay, e mwen ki sa m ap fè? Anyen. Kounye a la pitit, timoun ap kriye nan kò m, e ti gason sa menm si w wè l konsa li gen nevan, li bwè anpil lèt, jan w wè l la. Li plis pa manje se lèt konplè tchaw, e yo k manje. Kounya la pitit m sa ke l ye yo. Kounya chans pou mwen granmèsi fanmi m yo lè yo voun bout di dola ban m yon bout ven dola kounya m peye kay pitit m peye kay men gon zanmi misye ki fè m konnen misye jwenn yon djòb sou. Men sa w pral fè kounya si l ta retounen nan kay la fò w mete w dousman pa joure l akeyi l pa lave l pètèt djòb li jwenn nan kapab solisyone pwoblèm yo. Men e zanmi m gen pa gen a pitit m ap ban doub sa m gon zanmi wi.
Anben l pa konnen? Pitit m gon zanmi. Li pa konnen non. E pa gen moun ki konnen tou, se sèl ou kòm zanmi konfyans mwen. M fè konfyans m esplike w bagay yo. Ki bò l rete yo? Pitit, li rete nan lavil la. E sa m. E kapital.
Li gen kò?
Kapital. Pitit, gen lè, m pa ka di w. Men nan je l ya sanble moun ki gen ti mwayen. Paske se pa li menm a fanmi m pa t ap ka peye kay timoun yo, pa t ap ka manje. Tèt chaje tèt chaje. Men sa wap fè.
Poko twò parèt sou li depi w demontre l sou ou twò sou sa non. Menm lè nèg la gen kòb fò w ka poze w pou l pa wè w twò fasil. Epi kontwole ma ou anvan cheri konsèy m te ka ba w ma ou se paw ou konnen l men sa deyò poko konnen l. Bon ki bon map ka jere sa.

Patnè pa m. Oh! Sa k ap fèt menm? Lontan nou pa wè. Ap ba m wè men nou. Sa fè lontan wi men. M konnen w kite zòn nan. Kote w ye papa? Kite. M la men nou konnen nèg pa gen tan n ap travay. Ayayayay. E kòman sa ye menm? Sa w regle? Kòman madanm ye? Nèg anfòm. Nèg pa gen madanm monchè. Bon mwen depi lè anwo a mwen ap.

Lè yo komsi mpa wè si fanm nan renmenm vre. Wi wap pase tès. Ou pa konprann menm. Menm kote a menm di fanm nan bon e m poko peye menm te gentan peye wa konprann. Mpa wè si fanm nan renmenm. E fanm nan pa vye kite m menm. Gade gade ou pa bezwen dim ki kote ou pral pa bezwen dim. Wi gade gade papa gade menm gade mpa wè ki pyè pou m leve m soti non. Sim pat wè sim pat gentan peye sa mpa konn ki jan m tap pase.